Hey guys se glam du jour byenvini ankò nan yon lòt videyo videyo jodi an guys vin nou fon ti remèd natirèl remèd sa li bon pou kis li bon pou fibwòm li bon pou kansè sa sitou pou kis nan ovè se nimewo 1 lap fon li nan yon ti moman Pa gen manti nan sa. Bon, an menm tan tou guys, Bòn ane! Bòn ane! Um, mèsi pou tout sipò nou, jan nou pataje chanèl la, mèsi pou kòmantè yo, mèsi pou tout bagay. Mwen swete ke nou pase yon bòn e erez ane 2022 ansanm. Pou remèd sa, wap bezwen timerik. Pou moun ki toujou ap mande m kisa ki timerik la, wèl, men kòman l sanble. Ok li sanble avèk jenjanm ok paske yo nan menm fanmi la se jenjanm nan sa ok epi la se timerik lan so lò ale nan store wap jwenn ni um, nan depatman kote gen epis yo li toujou preske menm yo metel menm kote a jenjanm menm kote tou pwè sa pral depan nan ki store wale menm kote ansanm avèk an um, betrav ok sa se sa ki timerik lan so ase souvan nou souvan wèm itilize poud lan sa se poud lan sa mwen achte li Ou souvan jwenn li tou kote nan departeman ki gen poud epis yo. Sa se poud timerik. E pi la nou genyen timerik lan. Ou kapab wèl sanble avèk jenjanm paske yo nan menm fanmi. Pou remèd lan, wap bezwen yon pat jenjanm, 3 pat timerik, bètrav, e pi la wap bezwen yon. An po fayans pou kapab mete le pa po non M pa sonje non ti moun but Yon bokal Yon bokal fayans pou kapab mete l epi w ap bezwen siwo sa Siwo molasses ok w ap bezwen sa Ou kapab jwenn li konsa sa ou ka wè la sa li menm li bon li sa se oganik lan sa Ou jwenn li konsa mwen ta achte li nan bravo. Or, ou kapab jwenn li konsa. Wè l make orijinal lan, siwo sa bon anpil, anpil, anpil lè w ap fè tretman pou kis nan ovè. Ok? Li bon anpil, anpil, anpil, anpil. Note byen wè m di l anpil, anpil paske li vrèman efikas. So wap itilize siwo sa. M konnen nou pral mande mwen, wap jwenn li nan Bravo, wap jwenn li nan Walmart sou Etazini. Ok. So meni, so m gen 2 kalite, so m te montre nou tou lè 2 paske m gen tou lè 2. Meni la. Ok, meni la. So sou jwenn nenpòt lòt ladan yo tou lè 2 kapab mache pou fè tretman sa. Engredyan yo deja lave deja. Sa wè? Ok. Sa w ap fè, sa pral depan de ou menm. Ou ka chwazi kale yo, ou byen, tan kou pou sa, ou byen ou mete yo ansanm avèk tout po. Ni sa, sa li menm m ap kale m retire po an ladan. Ok. So nou gen tan konnen am. Um, Jenjanm nan li menm li se yon anti-enflamatwa epi tou nenpòt sa ou genyen l ap dezanfle l ok so se sa k fè li efikas anpil pou sa epi nou konnen betrav lan tou li bon pou anemi li bon li pou um, pou uh, trete refibòm um, kis nan ovè li fon ni byen rapid epi timerik lan tou ki se yon antibiotik natirèl Li anti-enflamatwa tou, so nenpòt enflamasyon ke ou genyen, l ap dezanfle l. So, se pou rezon sa, nou vin avèk konbinezon sa pou ou, pou kapab ede ou avèk euh, kis la euh, l ap fonn li nan yon ti moman, fibwòm, nenpòt sa ke ou genyen. Ok? So, men li, m kale l. M mete nan blendè a. E pi timerik la ankò. Sof ke sa timerik gen la den ke m pa renmen li tache anpil guys. Apre sa li bon nan tout bagay ke w konnen ke ou kapab itilize pou kò w pou fè manje kòm epis. Mwen itilize poud lan jan nou sot wè m montre nou an tou pou epise. So ok. So nap kale sa yo. Remèd natirèl, nou konnen se yon nan bagay ke mwen um, renmen anpil. Paske m pi fèl konfyans, ok? M plis um, renmen ni ke... Medikaman, bay sa yo konprime, ok? So, nap toujou wè, mwen pote remèd natirèl pou nou. E sa m pote pou nou se bagay ki mache, ok? Se bagay ki mache, ki efikas. Ase m toujou wè moun nan komantè lan, ap fè komantè ke di, Liliz, m pran wi, l mache wi, m eseye l wi. So, mèsi anpil pou tout sipò nou. Mèsi pou kòmantè yo. Ok. Mete yo nan blendè a. Note byen remèd sa a, ou fè l san dlo. Pa mete dlo ladan. Nou wè? Blender a pa gen dlo ladan. La, m pral kale timerik lan tou, menm jan. Wè, janm di nou an li tache anpil. Depi, wè, wè koulèl, sa e lò fòn ni. Amin sa e lò kale. Li vwèman bon, guys. Li pa gen vye gou non, men sou se moun ki pè remèd, Humm wap jis bezwen motivasyon pou pran l paske ou konnen pou ki rezon wap pran l. Wè jan l tache so lè wap sèvi avè l ou pa ka pa mete gan ou wè. Li tache anpil. Se m pwofite kale yo yon fason ke m gen dwa pap menm blen. M pap menm koule l. Se sa k fè m plis kale l paske m pa bezwen tout po yo ladan li. Sèl defo ke l genyen l tache. Aprè sa, tout bonte, tout bagay yo nèt. Se timerik li ye. Guys, la wap bezwen on kop. Ok, sou gen 8 a on ons tou. Kame yon ti jan flou n pa ka wel byen. Ok. Meni, wap bezwen on kop konsa wel make on kop ou byen 8 a ons. 8 ons. Ok? Se li menm ke w ap itilize pou siwo myèl la. Am, se pa siwo myèl, am sorry. Siwo sa. Hey. Ki e koulè sa siwo an e? Lè w vide l. Si tout fwa tou gen mezirèt sa tou, ou kapab itilize l. Ou wè la, sa se pou ons. On bò, bò dwat la pou ons, epi bò goch lan pou kòp. Ki pa difisil. Nou ajoute siwo an. Nan nou pral blende l.

Ken degay so me koman l paret so sa nap fe nap koule dlo sou l wel gen anpil mach anpil ok bol la se paswa kem gentan rinse so nou pral annik koule l. Meni. Fè ti ke ou etire tout masa yo ki an dan. An blender. Po blender a meni. Byen pwije l guys pou pon ju an la dan. Meni. Ke meni, so, um, li fin koule guys. Nou pral transfere l nan bokal fayans sa. M gen tan rense l deja. Nap transfere l nan bokal lan. Wap pran yon kiyè. Chak maten, sa se kiyè a soupe. Pou moun ki toujou ap mande m, sa se kiyè a kafe, sa se kiyè, sa e kiyè ou brase kafe, sa, epi sa se kiyè a soupe. Ok? Yo gen gran diferans. Ou ka pa bwè. Ke wap pran kiyè chak maten, avan ou manje pandan yon mwa. Ok. Koman wap fè konnen si kis lan fonn? Lè ou gen peryòd ou, nou menm fi, nou gentan konnen ke wap wè, emm, emm, ti moso mèl san yo wap gentan konnen ke ki san komanse fonn men fò toujou fè check up avèk doktè ou pou kapab konnen lè kis la fonn nèt so wap pranl pandan yon mwa epi lè w fin wè doktè ou epi wap kapab repedalel ankò men remèd la se pou yon mwa. Mèsi avèk tout moun ki te pran tan yo ki gade videyo sa se te glam du jour kite kòmantè di sa ke ou te panse de videyo an aprè pwochèn fwa nan yon lòt ti videyo. Bye like pataje. Yon lòt bagay ankò guys wap metel nan frijidè sof ke lè ou pral pran ni um ou metel deyò ou ka metel nan yon lòt ti bagay epi jis pou ka pran yon kiyè ou kitel nan jan tyèd ou pa pranl tou glase an epi tou um sa li gen dwa fèw 2 semèn um pa plis ke sa epi chak fwa l fini ou jis um fèl ankò jiskaske li baw yon mwa.